Haa gen Bondye vre profèt sa bon wi sou pye profèt la sa sa yo ooh ooh frero. Kounya yo apotre la oblije fwape? Anpe cheri bon, ou konnen son prensip li ye. Mwen oblije aplike li paske m panse w te ka ak kèk zanmi la, m pa t vle antre sou nou nenpòt ki jan. Non. Ok. Men, an palan de sa, m pase devan m wè manje sou fou, manje pa sou tab, e, di m byen non, kote bèlmè m? Ah, manje k sou fou a, e mwen k fè l. Oh, felisitasyon!
Mèsi.
Hum. Hum. Bèlmèw? Wow!
Ysselande, m pa t atann a sa. Ou pa vrèman bezwen pran sa mal. Yon moun ka just tolere w, kwa. Se premye fwa w vle di m yo rive sou ou konsa? Rive sou mwen konsa, m souvan jwenn sa, men pa dan se ka. A bon?
Ondirè ke w bliye dènyeman. Ou pa bezwen vin pale, Ysselande. Tande, ondirè ke w bliye dènyeman reyaksyon ke w te gen anvè demwazèl lan, lè ke l te vin kote m. Ysselande, m di w sa deja. Wè, m gen plizyè zanmi, m gen plizyè tip zanmi, e ke stil mwen gendwa pa stil yo, men sa pa anpeche m zanmi yo. M pa t oblije afiche m, menm ke depi premye jou m te wè w la ke m te santi m tolere w, m pa t bezwen afiche m tolere w. Epi tou, dizon ke, m t ap eseye dabò pou m wè reyaksyon w, ki jan de moun ou ye, ki tip de moun ou ye, èske, èske n ka pale? Ok. E m panse se sa n ap fè kounye a. Bon, m panse ke li nòmal pou nou pale. Okontrè, pale an bon pou nou e lap fè w konnen m plis. Se domaj m pa enterese.
Men non sa. Fi sa ranmase mezisye yo rat viki anndan, m dwe lè l al pase vakans. Epi si w wè jan m met ajenou nan pye l pou m di l pa ale wi. M telman vin renmen dam sa. Ou di mwen met ajenou nan pyel poul pa ale. M plenyen m dil pa ale. Li ale lap byen mankem.
Mèsi Bondye lavi ou chanje si yo tankou ou menm tou ka rive met ajenou nan pye bèlmè l monchè Bondye ka chanje lavi nou. Evre paske lal pase daprè ou panse l pap mankem.
Enben pa gen pwoblèm map jere sa antouka m pa panse l te ka fon bagay konsa dè dom. Pita map relel poum konn koman pral jete. Ok wa salye pou mwen. Bon map fè sa. Ok mta swete ou banm verite tou. Wi se sa wi.
Li gen dwa al pase vakans avek moun legliz li yo ou konprann.
Enben madanm dra mal fon ti mal fon ti repoze paske m nan lari depi maten. Dako.
Ok. Humm anfen Ouff.
Ah bon lè pale de tip kisa vle di? Euh comment disons bat dual ou anko lesbienne. Ah bon?
M vrèman pa renmen itilize mo sa yo be banm di w. Ann kite sa dakò? But sa wi si sa deranj w men m pa wè sak mal la, m just di w an verite epitou. Sa ka ret antre nou silvouplè? Euh.
Li pa yon pwoblèm. Men m espere ke ou pa rive sou mwen nan sans sa ankò paske m sèlman renmen abi an m pran. Sa va Islan, dakò. Pè? Dakò. Kèt mesye! Piga manzèl nan fè makak nou al pale bagay sa, sitou avèk medam yo. M vrèman pa ta renmen gen pwoblèm ansanm avè yo. Kè, m konn sa m ap fè wi, depi l gen malè l al pale bagay sa,

Alo Alo cheri kòman ou ye? M anfòm wi
Bon apa m pa janm tande w pitit depi lè w antre nan kapital la Bon cheri ou konnen m te di w m ap desann nan otèl se vre Men pa rapò avèk adrès ou ban mwen an, m mande enfòmasyon ou di m kote m ye a li vrèman lwen pa rapò avèk kote w abite a. Kidonk cheri m deside se mwen k pou vin fè yon sipriz. Bon, ou mèt ou mèt di m ki adrès ou ye paske ou fè m chita m ap plede tann ou la. Ou mèt ban m adrès la, nenpòt kòb li ye a m ap peye l m ap vin wè w. Non cheri, m pa renmen sa ou konnen ou se yon fi ou pa ka ap depanse, se mwen k pou depanse pou ou. Kidonk ou pa bezwen enkyete w cheri, Map fon sipriz ok cheri. Map fon sipriz ok. Enben kilè dim non. Ah cheri sim diw kilè l pap sipriz ankò wa ez enkyete w cheri se nan otèl la m ye la so map pran ti repo w la pa enkyete w cheri map rive sou w pa gen pwoblèm tande. Enben ok dakò map tann ou. Enben ok cheri.

Genlè misye pa nan kapital la vre. Swa l pa nan kapital la, oubyen l pa desann nan otèl la vre. Dènye fwa pou misye ban m pawòl sa yo la. Pa bezwen enkyete w non. M ap jwenn kote l ye kanmenm, teknoloji avanse.

Ah sa w gen la pitit, vini m pale w, se pa bagay serye. Ou konnen trè byen m pa di la vò Christie. Ou ak bagay sa toujou, ou pa manke pa dire, vini non, gade, bagay serye wi, vini non. M swete w gon bagay serye pou di. Ah depi wè m di w, vini.
Oh, sa fi sa gen la. Pale cho, pale cho.
Chita non, sa w gen la, kalme w non pitit, ou ak bagay sa toujou. Bon, an n pale non. Ou pa konn jan m wè ti gason sa toujou?
De ki ti gason w ap pale? Ti gason an! Ti fi k toujou ap pran pòz mal gason l non ou wè sa map di a byen. Oh sal genyen ou gon volèm avèl? Non ki pwoblèm posib. M mande si w poko wè l si l pat vin kote w li pat pale avè w don bagay. Men non di m m pa konnen non mwen m pa konn anyen ou k pou di m ki volèm ou gen ansanm avèl la. Ou si? Ou gon bagay avèl?
M just mande w èske w pa wè l sa son pwoblèm? M oblije gon bagay avèl pou m mande w sa? Non paske m konnen ou menm avèl nou pa siye kajou ansanm. Jisteman kòm m konnen te gon ensidan k pase dènyèman Epa pou Baesa ou fache avèm toujou? M just panse l te vin poto plent kwa. M te vle asire m Baesa fini. M twouve sa etonan ou vin mande m pou li. Sa k etonan an Anabèl? M pa ka mande w pou yon moun, dayè m konnen s on moun ou pap negosye pèdi pou anyen menm ke m pa konn poukisa. Sa w prèt avè l konsa? O, m pa konprann. Se te jis yon kesyon. Ou pa gen kesyon sa pou poze m non. Epa mwen tap fè estera. Epa estera ou tap fè.
Wi. Epa koman sa di zanmi m. Demwazèl la pa zanmi m non. A bon e poukisa ou te bezwen l konsa dènyèman. O m te gen yon biznis pou l jere pou mwen. M te bezwen pou m te ba l jere l men l pa zanmi m pou sa non. Ou anabèl gen biznis pou l bay jere. Ou pa chwazi ni de ni twa moun ki pou jere biznis ou an. Se bon Ok. Ou menm pou m te bay jere l? Ann kite sa madanm. M te jis vle asire m ke pawòl anpil sa a fini. Anyen serye non. Di m byen, kisa w gen avè l?
Senti m fè m mal de mak m ap travay wi. Tout soti m kite kay la sou kont mwen. Pa gen pwoblèm. M al fè yon ti kouche.
Vwazen w konn sak pase mande w padon tande paske se fanm nan nan mak konprann ni ka rive vin fè eskandal ki fè mari vi leve w nan dòmi an. Se yon fanm ki mal konprann, yon fanm ki mal edike. Se mank de respè, li pa tande lè m pale ansanm avè l, pase sa l vle fè a se li pou l fè. Wè jan m di w lan, mwen menm avè l nan kay la rive yon pwen se manchèt nou rete pou n rale. Ok, mwen menm m pap ba w manti vwazen. Mwen menm ak madanm mwen ap mennen yon bèl vi. Kisa? Yon bèl vi.
Se tankou de pè pijon. Epi mwen menm apam nan se tankou ti galyon nou viv wi. Madanm mwen, m pap ba w manti, se tankou Romeo a Juliette. Pam nan se lèt a sitwon nou ye wi. Madanm mwen frèm, li gon jan, e mirak m fè nan lavim. Epi li menm se malè l mande pou mwen sèlman wi. M met prensip nan lavim. Epi pam nan li menm chak jou li leve lal priye pou malè rivem, aksidan rivem wi mezanmi. Mwen menm m pap ba w manti vwazen, m pa tap pran limena. M pa nan limena. An an, vwazen, kòm ou gentan nan limena, m pral ba w prensip vwazen. Se mete w byen fre, mete w bòleng, pa mete w konsa vwazen monchè. Chanje stil ou vwazen, m tande chak jou madanm ou nan jèn, pa vre? Anben, l ap wè pastè a bèl ti vès byen kanpe sou li. Chanje stil ou tankou moun ki pral bat kòk. A vwazen, madanm nan pa sanble w vwazen. Kijan madanm nan pa sanble m nan? A men, vwazen m pa konnen non, se jis yon konsèy m ba ou, si w vle w ap pran l men. Se ou l sanble?
A vwazen, tande.
Anben, anben, se ou pou l al pran avèk kangrelèk nan pye w la. Vwazen se jis yon konsèy m te ba ou, bon, m ale m kite w la vwazen. Anben, ba ti mank nan pye w la, e se yon l pral pran. Mèsi vwazen. Kòm yo di fanm yo pa gen gou, sa mwen menm se, se marye m marye avè l mwen menm. An n fè rès kay la Madrid avè m. Anben, m ap swive w avè l tou wi, avèk li pa sanble m non.
Christie dim kisa w gen avèl. M konn dim pa gen anyen ye a fi a Anabel ou byen sal ye a m pa konnen.
Bagay sa pa senp. Oh oh antouka kòm ou pa vle pale
nale.
Bon m di w n pa gen anyen sa kap pase w la ou toujou se ekstera ou menm. Kèt mesye. Sa Anabel gen l sispèk konsa. M cho nan kòm. Kè m paka kite sa pase konsa non. Fòm fon jan kanmenm poum jwenn on moun poum kòmande pou elimine manzè nan menm m paka pran risk sa ditou fòm met dòmi nan jel paske m sispèk avèk bagay kòkòday biznis sa manzè ka metem nan cho e pou anyen m pap negosye sa.

Jan mwen trè klasik konsa konye ke kot kèk fanm ou prale la. Ah nou pa pale koze sa non. Sak pase menm? Ki rezon pouw vin la jodi a menm? Mon chè, son gwo kesyon ou poze la menm. Ou wè rezon k fèm vin la jodi a la se paskem gon bòn nouvèl pou ou baz mwen. Kisa?
Depim konnen w konpa e premye fwa nan vi w dim ou gon bòn nouvèl wi. Sak pase ou jwenn manman w? Kiyès m ta rele la mesye? Jan ayisyen dwol. Men medam yo m byen bon bon baz yo bon zanmi yo tout sal den sa ever sa yo bezwen yo rele m yo ta ni ka aprann bagay sa la m pa gen dlo kap ka lave m non jan ayisyen renmen kritike moun yo pa janm ap aksepte chwa moun so medam sa yo al konn bae sa la se jan de vi sa m chwazi yo pap konprann dayè yo ta toujou renmen tout moun fè menm chemen avè yo e santiman sa yo pa nan mwen kwa. M pap ka pran risk sa, fò m jwenn moun kanmenm, fò m met dòmi nan je manzè, fò m elimine l, m pa ka pran risk. Fò m panse sou sa.
Waw! Wè a chak fwa w pale m de bagay manman sa a domine m. Ah monchè konpa, si w di m ou gon bòn nouvèl menn, bòn nouvèl la li pa lòt ke manman w ke w jwenn menn. Monchè m pa jwenn manman m non. Men bòn nouvèl map diw la se paske Melo va chanje pa rapò a jan w konnen l te ye. Milo va chanje Talè pou jan w te rakonte m nan eta Milova te ye a jodi a w di m li chanje Li vin pi mal ke jan l te ye a A
wap jwe kounya monchè A monchè men si w di m li chanje sè ke goudougoudou pase lakay ou.
Ok kounye a m wè sou blag ou ye Banm di w sa map di w la byen Ou wè dènyèman lè m fin rankontre ansanm avè w la epi m antre lakay la Epi pandan m antre lakay la konsa epi lè m rive m pa jwenn bèlmè m Epi pandan m pa jwenn bèlmè a pala Milova m di Milova kote bèlmè m bagay sa yo Milova di m bèlmè al pase vakans an pwovens Milova di kwa l santi l pou kò l nan kay la E l santi li manke prezans bèlmè a Li di l met ajenou nan pye bèlmè a Tale tale tale tale konpa banm di w kounya milova se teyat lap jwe lakay ou li aktris kounya. Trankil si m ap eksplike w yon bagay ou paka pase m nan jwèt monchè. Ah monchè sa son fim monchè ou paka di m milova mete ajnou nan pye belmo pou l pa pati wi oh avan yè ou di m milova telman pa bon li pa respekte belmo menm pou po patat kounya ou pran pawòl sa nan men m jodi an. Men trankil fò w konnen yon moun ka chanje m te ka di w a nenpòt kilè yon moun ka chanje. Monchè konpa banm di w e patnè m ou ye. Yon moun ka chanje se vre men Milova han epa li menm. Monchè jan l eksplike nan di l karese bèlmè a li anbrase bèlmè a li di bèlmè cheri pa ale li met ajenou nan pye l wè l ap eksplike m bagay la bagay la fè m mal ou konprann sa se m wè sè m nan vin chanje monchè Bondye gran. Epi w pran nan fab sa.
Monchè konpa banm bon konsèy mwen si w gen nimewo telefòn bèlmè w lan rele l nan telefòn pito oubyen al lakay li. pou konnen sa istwa Milova rakonte w lan si se vre ou pa. Mwen m pa kwè ladann.
Monchè son gwo bagay ou di la. Alèz monchè, sa son fab ki pa kimen. Monchè, jan m wè a la a, e m pap rele bèlmè a non, men m pral lakay li egzakteman. Li tap bon anpil.
Konprann, kounya la m gen 2 bagay, m gen pwoblèm manman m men kounya la m gen pwoblèm bèlmè pi vit nan kounya. Monchè fè rapid, li ta bon pou mwen anpil. Monchè, enben pa gen pwoblèm nan, banm antre lakay la la. An nou parye, Bondye mèt te sot nan syèl la l vin sou latè m pa ka kwè ladan l. Antouka, bon ou di w pa kwè ladan l men sè m li ye l di m sa e nan li menm m kwè baz. Si w kwè ladan l se ou menm, men mwen menm m pa kwè. Yo gen pou bese m nan kou limyè lè yo nan fènwa Yo gen pou bese m nan kou lajan menm pou yo fè m wa Yo gen pou chache m kou bout balèn pou yo limine Yo gen pou chache m pou ban m manje kou.

Monchè degaj ou, n ap pale. Ok, men pa gen danje nan men.
Dakò frè m, m te kontan wè w. Annik, annik, pa gen pwoblèm, mwen menm tou.
Yo, degaj ou fè sòt, pa chita la pou vin bwè kleren non. Ou konn bagay yo monchè. Milova chanje. Gad figi misye, Milova chanje. Yon bon granm maten pou Milova ta chanje? Ekèm gebe, nan ravin an m ta lage l tèt anba.

Oh sa kap fet.
Kot fanm sa soti. Ki bon van k mennen w la menm m pa konprann menm. Pitit nan wout mwen m prale la m wè w chita la kòm etan done ke m te bezwen w pou m ba w zen. A ba mwen pitit banm zen. M di banm tou rive sou w. Met nan filem non pitit. Sèm pitit. Gon sèten de Anabèl m wè ki vin kote m oh l bezwen enfòmasyon sou yon sèten de Strong avèk MK. Talè ou konn Strong ranse avèk MK? Tande non e pa zen m ap ba w men mwen menm menm menm ou konn se biznis sa m fè bay enfòmasyon sou kèlkeswa moun li ye a. Islande sonje m pale w bagay sa gen danje ladan. Pozo non.
Kounya la li montre m foto Strong, MK. M di m konnen l, men mwen menm m pa konn anyen de mesye sa. Chans pou mwen, devèn pou manzè, pandan m ap soti konsa m kwaze avèk yon jenòm m tande ki swadizan MK, epi k ap mande m pou menm Strong nan. O o!
M pa ti koze! O o! Kounya la, MK ap mande m èske m pa rekonèt Strong, bagay m pa menm konnen. Epi nan pale pale, li vin di m se li k rele MK a. Epi li montre m foto Strong epi l di m se Strong sa l ap chèche a. M tou kapte foto a, m tou kenbe non an pitit. Men Limena menm menm menm kounye a, m ap ba l enfo. Li vin kote m pou l pote lajan ban mwen, fin ban m lajan, m mande l poukisa l bezwen enfo a l pa ka pale. Nan plas mwen ki sa w t ap fè, w t ap bay li? Non mwen menm pa tap bay li. M di manzè ke biznis map fè a li trè danjre, se swa ke li dim poukisa oubyen li pa jwenn enfo. Kounya l dim wap bezwen ekip bagay, fòm sesi, kòb mwen gentan nan menm. Sa e nan mouda l. M di l lè l bezwen enfòmasyon la tcheke m. Bon kounya e si li menm li deside mete w nan cho ak kòb sa k gentan nan men w deja.